Fòk nou aprann itilize sèvo nou, fòk n gen strateji. Ou pa ka fè lapolis nan goumen ansanm ak bsap menm. Ou pèdi destine Ayiti pou tout tan. Se 2 gwoup sa yo k ka met tèt yo ansanm avèk yon bwa kale 3 pwen zewo k ka mennen n yon kote pou n rive yon kote kounye a pou n pral nan goumen. Kote kote bon sans nou ye Ayisyen? Ayisyen reveye n tande, kòm nou pa vle fonksyone avèk moun ki gen sèvo nou pa vle pran kò sèvo n pran. Sispann betize tande. Mwen renmen l anpil. An verite sa fè lontan m gen kesyon sa ki pa sispann titiye mwen, titiye lespri mwen. Poukisa pèp ayisyen an depi l gen zam nan men li anfèt se tèt li l fè mal ansanm avèk li? M pa genyen twò lontan de sa apati de sitiyasyon k ap pase nan peyi a. M pale avèk yon seri de zanmi, de moun ki òganize, ki konprann ke nan batay ke Ayiti ye a, nou gen yon devwa pou nou retire kò n nan sa n ye a. E trè klèman nan analiz mwen fè ansanm avèk mesye yo, m montre yo pwoblèm yo, maleng yo sòti pi pwofon sètènman paske se richès ke nou genyen, kolon tradisyonèl yo itilize yon seri de chenapan pou akapare de yo menm. Donk sa a si nou pase akote li, nou pèdi egzistans nou. Men pou lenstan, pon ki relye moun sa yo a resous nou, Se chenapant ke yo plase la yo epi inyorans nou avèk mank de strateji nou. Paske si nou te fin konprann sa k genyen epi nou gen strateji nou t ap rann nou kont ke se akapare nou de pon an, kraze pon an, e fè netwayaj pou nou fin fè anndan peyi an. E apati de nou fin fè netwayaj lan lè sa, n ap pral deside lè nou pral remonte pon an, èske n ap mete l nan riv dwat la oubyen nan riv goch la. Èske nou p ap tou chanje koup diplomatik lan. Paske si gon gwoup dayisyen. ki pran lèzam, ki akapare yo de gouvènman nou gen la, ki netwaye bandi yo ki son pè ki fè ke pèp la pa ka ale. Nou lanse yon Bwa Kale 3 pwen zewo pou nou mache pran tout sbir ki se eleman ki fè ke loksidan ka kontinye ap pase lòd anndan lakay nou. Les André Michel, lè Ariel Henry, dè moun ke pèp la pa menm vote, yo gen lontan ke yo sòti la. E tout sa nou konnen ka ba nou fòm de residivis. E apati de la nou fè netwayaj kil fo a, sa bwa kale a te kòmanse an, nou fin avèl, epi nou pran yon gwoup de moun pou nou di nou pral chita pou nou rezoud pwoblèm nou, pou nou repanse peyi a, yon nouvo plan de sosyete, pou nou wè ki baliz pou nou mete pou deriv nou genyen la yo. M ba n garanti n ap enskri Ayiti sou wout libète. E nou wè Lafrik sa ke. E ann di sistèm oksidantal la vle pran Kenya pou l voye ba nou an, nou ap met tèt ann Afrik. Men sèt fwasi nou pral nan bon alyans lan. Nou pral nan alyans AES ki o Sayèl la, sa ki gen Boukina Faso, ki gen Mali, ki gen Nijè ladann nan. E lè sa a n ap montre blan mèsi lefètke ou t al rekonekte l a rekonekte nou al lakay nou. Men banm ba nou mesye si nou serye. Peyi a li genyen twou li gen enmi l yo an twa gran. Lentènasyonal, an nou di ke ti ti sbir li yo mete boujwazi fatra a ansanm avèk dechè politik nou genyen yo, plis bandi yo ke yo ap itilize k ap veye min, k ap veye richès, k ap veye kote ki genyen byen ke yo vle pran san ayisyen yo pou yo kapab anfèt e asire ejemoni yo paske y ap fè fas a difikilte. Men gen de viktim. E tout moun ki pa antre de manyè dirèk anndan gwoup sa, ou son viktim. Lapolis nasyonal ke nou vle l nou pa vle l, son viktim de sitiyasyon an. Paske polisye yo lè yo antre nan kote bandi yo ye yo pral fè aksyon, ebyen Ariel Henry pou kapab kite bandi yo veye ann di espas la pou patwon l pa ba yo lòd, yo devye yo, yo konn voye nèg yo al mouri men yo pa ba yo asistans. Donk lapolis nasyonal dabò an pati li son viktim de sitiyasyon an. Lè w pran Bsap, se te yon elan ke Jovenel Moïse te mete, ki an fèt se te yon fòm, yon sòt de fòs ki pou te pwoteje fwontyè, an n di gad fwontalyè ki pou pwoteje teritwa nasyonal la. Jodi a, de pa aksyon ke l fè nan Wanament, pèp la retwouve l nan li menm, e jiske la n kapab di ke mesye yo, dan lansanm y ap fonksyone byen. Donk nou pa kapab, yo menm tou kèlke pa, yo se yon gwoup ki anndan yon rezistans ki vle yon lòt Ayiti. Bon nou pa bezwen pale de tout lòt gwoup ki gen la yo, nou konnen ke bon se de lòt nèg ki la ki enfiltre, men an fèt si n pèp la nou ta pa mete zam nan nan bon direksyon yo ka fè yon fòm dalyans sikotansyèl menm si pi devan lè pou n manje yo n ap konnen. Men jodi a m ta renmen konnen menm, menm si w moun m ta fout anraje, si w vle fè revolisyon, pi gwo malè ke nou gen la jodi a la se bandi yo ke blan an arive kenbe, dayè nou tande madam Lalim te fè konprann ke Bandi yo fè pi bon travay ke lapolis. Donk pi gwo malè nou gen la, se pè bandi yo ki ap alimante pa bou pouvwa ki kenbe a distans pa kò gwoup. Epi jodi a si lapolis nasyonal vle fon bagay, pou l gen goumen pou l al goumen pou s ansanm avèk bsap. Kòm si nou pare se bagay ki ta pi absurd. Nou pare nou t ap fè nou t ap fè jwèt blan, nou pare nou t ap fè jwèt bandi yo, nou pare nou t ap fè jwèt Ariel Henry. Mesye kite m di yon pawòl, sa ka rive ant lang a dan konn gen mòde. Ka gen yon erè ki pase, lapolis pa t dwe rive nan yon faz pou li te nan tire sou nèg bsap yo. Bsap, nèg mesye bsap yo repran lespri nou. Li pa p nan avantaj nou si nou nan goumen a lapolis. E m di anpil moun sa deja. Li pa p nan avantaj nou si nou amize nou pou nou ap tire sou komisarya e pa pran komisarya ki gen pwoblèm. Komisarya yo ap viv difikilte pa yo. Komisarya yo pran an otaj pa Ariel Henry deja. Nèg kap ki nan do Ariel Henry yo, yo ta plis vle debarase yo de nèg sa. Donk jodi a li d'une enpòtans kapital. Lapolis, bsap, pèp ayisyen an nou dwe nan menm kan. Bandi yo, Ariel Henry ansanm avèk Kò Gwoup yo anfas nou. Tout batay kap fèt 2 gwoup sa yo pa dwe konfwonte. Bsap, lapolis, militè yo, e menm lòt fòs ki sou kote ki swadizan di y ap di revolisyon yo tou, menm si n konn se de ajan yo ye wi, men n ap genm on jan pou nou menm pou nou manje sa yo pi devan. Sa yo ap fasil. Lè yo pa genyen, lè pon an fin kraze n ap ka konn kiyès pou n netwaye anndan lakay nou. Donk mwen egzòte ajan bsap yo, mwen egzòte lapolis ayisyèn, mwen egzòte lepèp ayisyen evite tout frakasyon, tout frakti! Dayè bsap se yon antite ki sou gouvènman ayisyen, lapolis jiske la l ladann. Se gouvènman ayisyen k ap pran lòd nan men entènasyonal la. Depi nou debarase n de gouvènman ayisyen an, nou ka inifye lanasyon, nou konn kote n prale, nou ka reyòganize peyi a. Li pa nòmal, li enkonsevab, li menm enpansab pou gen yon fraktirasyon, pou gen yon afwontman an lapolis a bsap. Si n fè sa Ayiti pèdi ajamè. Mesye reprann tèt nou sa ka rive e gen sa yo rele domaj kolateral, gen sa yo rele des impairs pou lycée ki te fè aksyon yo la nou kapab mete yo nan garde à vue e prezante yon ekskiz a la a a a avèk gwoup bsap la. Akalmi sitiyasyon sa pa kite dejenerasyon sa rive nenpòt moun ki antre nan liyn kòm nou pa kwè nan moun kap panse depi n antre nan liyn pou n kite bsap ap afwonte ansanm avèk lapolis nou pèdi bsap a lapolis dwe travay menm kote nou dwe nan menm liyn pou nou mache pran bandi yo Ariel Henry Pou nou retire kò gwou, kontwòl kò gwoup sou tèt nou. Pawòl di souvren filozòf analfabèt pou tout tan gen tan. Fòk nou aprann itilize sèvo nou, fò n gen estrateji. Ou pa ka fè lapolis nan goumen ansanm ak bsap menm. Ou pèdi destine Ayiti pou tout tan. Se de gwoup sa yo k ka met tèt yo ansanm avèk on, on, on bwa kale twa pwen zewo k ka mennen n on kote, pou nou rive on kote kounye a pou n pral nan goumen. Kote, kote bon sans nou ye Ayisyen? Ayisyen reve nou tande, kòm nou pa vle fonksyone avèk moun ki gen sèvo nou pa vle pran konsèy pou nou pran, sispann betize tande. M renmen l anpil. Kenbe djanm pa lage. Sak ras ayisyen la menm? Ayibobo m renmen l anpil mezanmi.